Samdi an, kèk moun jwenn li nan yon eta lamantab, kote yo mande pou ta kapab ede li al lopital ka li vrèman urjan, donk li ap eksplike kòman sa ye. Donk nou pral gen pou nou tande l, men dabò kite m di nou gen yon sitiyasyon la ki ap pase an Repiblik Dominikèn, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo. Moun sa dim konsa RL fè mesaj sa pase pou nou paske bagay la vrèman di lòt bò a la paske gen de moun la ki yo menm ap bay pastè lajan pou kapab pase yo e yo fin bay lajan sa nan men gòch epi sa w tande a la yo kidnape yo nan men dwat yo mete yo anndan kay yo fè fanmi yo voye lajan ba yo se yon fenomèn ki la byen lontan paske afè ayisyen prale an repiblik dominikèn li trennen dèyè li anpil. anpil lòt fenomèn ki apovri anpil fanmi nan peyi Dayiti men yo pa gen le chwa paske yo oblije ale an Repiblik Dominikèn paske se la kapab genyen yon myezètr. Ekoute byen, dènyeman la nou te fon emisyon m kwè se avanyè pou m di nou ke gen yon jenòm ki brule vif nan kad yon atak bandi yo nan zòn Bwakodenn ebyen Gen yon lòt viktim. Fòk nou di ke vyolans kontinye pran tèren nan anpil rejyon nan peyi a. E Bwa Kodenn se nan lokalite Bèdoranj, departeman Sidès. Zòn sa a vrèman sekwe pa atak ame vrèman brital pa bò kote bandi yo. Ebyen, e nan kad atak sila a, fò m di nou ke gen yon sitwayen. Ou pral tande l. Sitwayen sa a, bandi yo masakre l. E lè m ap gade m wè je misye se kòmsi. Yo pete on jel. Ann tande koman lap pale. Nou menm nou kapab voye video a ba ou paske lap vreman difisil pou nou poste video nap gade la. An nou swiv.
Explike ki yon bagay la menm. Ok pale di kijan sa ye. Explike sak te yo la.
Samdi maten m leve m pral pòtoprens. Lè m rive m bal pòtoprens lè m rive nèg yo yo anvayi nou anlè a yo kenbe m ki kote yo sou mòn anlè a brakoden ki jou ki jou samdi maten sak pase yo kenbe m pandan nèg yo brake sou m yo di yo di kanpe lè m fete kouri ti sak m te pot pou m te ale pòtoprens lan. M vide atè yo di mesye depi n kouri yap tire nou nou sèl yo kenbe nou an yo fè nou pran bèt nou ale nèt nan mate do jèlen bon lè n rive gon kouzen pa m yo pran
yo te pran nou 6 Yo rive nan mache Jèlen, yo bat nou, yo bat nou byen bat. Apre sa yo di yo pral mete nou nan prizon. Kou yo di, kou yo vini, yo mete nou anndan kay la epi dife yo vin met sou nou. Yo mare nou de bra dèyè. Yo met dife sou ou tou? Yo met dife sou nou men. Bondye fè jan yo janm kouche a yo ti bal yo tire a e nan jel vin pranm lèm santim cho anba dife a Bondye fè kòd kite nan menm nan li kase yo te mare ponyèt ou yo te mare ponyèt mwen lagem m santim lage. M san m leve m nik Bondye fè m voye tout dife a yon bò Yon kouzen pa m m souke misye lè m wè l mouri m wè misye pa gen souf sou li mwen m leve m gaye dife a Bondye fè m sove m ouvè pòt la mwen m kouri mwen menm. Kijan w fè kouri bon w pran bal? M woule m nik woule nan yon falèz apre sa kote m woule a m tou kouche la m pa fè pesonn bri. Kilè w kòman w fè vin lakay ou? Kòman w fè la kounye a?

Bon se tèt chaje paske pa gen moun ki konnen sa y ap fè menm. Se kòm si bandi yo rive yon kote yo vle se tout popilasyon an nèt ki pou pran lari epi fè manifestasyon di viv bandi. E nou konnen byen si tout pèp la pran lari li fè manifestasyon li di viv viv ansanm sa k ap rive y ap ba yo gaz y ap ba yo bal y ap touye yo l ap lage dwòn sou yo. Pandansetan, si gon grenn bandi ki vin manifeste avèk pèp la yo pap lage dwòn. Sa vle di bandi yo gen plis sekirite ke moun ki ta sipoze jwenn sekirite nan peyi a. E map poze tèt mwen kesyon pou m di kisa popilasyon an fè bandi? Paske jounen jodi a la mesye tout moun wè verite a pa gen manti nan sa. Bandi yo pa gen pwoblèm avèk Alix. A yon nèg kap vin pale mal de Alix la se afèk ki gade l. Bandi yo nou pa gen pwoblèm avèk Alix. Nou pa gen pwoblèm avèk parezon. Nou gen pwoblèm ak pèp. Nou pa gen pwoblèm ak lòt moun ke pèp paske chak fwa nou pote boure se pèp ki toujou viktim. Bon ann imajine lapolis k al fè yon seri de parad nan Latibonit. Nèg yo bloke la a. Kiyès k ap viktim? E pa popilasyon an? E pa yo manje yo ap kanni, manje yo ap pouri, yo oblije jete yo? Ann serye non mesye. Mesye nou pa ka rive yon lè kòmsi pou nou pran konsyans pou n di bagay yo pa ka kontinye konsa nan peyi Dayiti, ann chanje bagay yo. Nou san konsyans wi mesye. Bon kòm se bandi tou paske bandi pa gen eta dam men franchman m panse gen anpil nan nou ki gon ti kras mansyetid lakay li m panse gen bagay nou kapab fè bon petèt ke nou rive yon kote li twò lwen nou pa ka fè bak men si n pa ka fè bak di pèp la asime responsabilite l nou menm nou pa ka fè bak ebyen la manifeste. nan batay l ap fè a pou delivre peyi a, ebyen nou menm tou n ta kapab goute yon ti kichòy. Men mesye, si yo mete sou tab la kantite egzaksyon nou fè, an reyalite mesye, koze lapè a, se pa jenewozite wi yo ta pale de sa avè nou. Paske pèp la fin reziye l li mèt mouri. Franchman, pèp la reziye l li mèt mouri, men koze lapè a, m gen enpresyon 75 pousan moun nan popilasyon an poko antre nan lojik sila. Antouka peyi ap dirije par de chèf de gang, se chèf de gang yo ki yo menm ap pran desizyon yo estime ki ap bon pou moun bò lakay yo, lè w pran le ka de Krisla ebyen se li menm la kap fè e defè e ou wè li bay iltimatòm nan kafou pou kapab revoke e moun sa yo mete nan tèt lameri o nivo de kafou tèt chaje wi la. Nou prale nan Ench. Men se dosye konsènan Mirbalè. Ah gen gwo koze atè a wi la. Bon euh ban mwen li yon nòt ki vin jwenn mwen la a e sa konsène bakòp feray nou konnen te genyen yon sitiyasyon ki pase nan Mirbalè kote ke ebyen nèg bakòp feray yo te kenbe nèg yo ak zam gen moun ki fè kwè se zam nèg yo te al vann nan fontyè gen nèg ki fè kwè se zam yo te al repare o pwen ke Manm sosyete sivil la te yo menm entèveni nan kesyon sila pou di yo pa konn dosye sila. E pa bliye sosyete sivil lan li toujou kwafe Bakòp Feray. Donk Bakòp Feray sa a te deside fè afè pa l pou kont li. Ebyen gen yon nòt ki sòti ki di Bakòp Feray demanti akizasyon sou yon swadizan trafik zam nan Beladè. Nan yon apèl telefòn ak redaksyon. Plon gaye enfo, ekoute byen, prezidan bakòp feray la, Jean Michel Norelus alyas Dinel, li voye jete ak anpil fèmete, enfòmasyon ki ta fè kwè li voye vann zam nan Beladè. Daprè eksplikasyon li bay, te gen 2 zam ki pou estrikti a ki te an pàn depi anviwon yon mwa. Li fè konnen li te konfye Chouby Joseph, Misyon pou mennen yo, pou pote yo kay sitwayen, alò yon sitwayen nan Beladèr, yon ajan sekirite piblik ki byen konnen nan komin nan pou travay reparasyon zam li konn fè pou komisarya lokal la. Toujou daprè Jean Michel Nourelus, Etzer Bello, tande byen, ki prezante kòm youn nan responsab operasyon Rozo Plaza, te deja enfòme davans sou demach sa a pou evite nenpòt konfizyon. Dirijan Bakòp Feray la denonse tou sa li rele yon kanpay denigreman kèk moun ap mennen kont li pou rezon pèsonèl. Li mande popilasyon an kontinye fè estrikti a konfyans pandan li reyafime Bakòp Feray ap travay e kontinye travay nan enterè byennèt kolektif la. Se Djinèl ki li menm ki pale. Bon, gon lòbèy ki pase, m kwè nan BS, e jou 18 me a, nèg yo gen lè al nan pwogram bagay sa yo, e Djinèl pete lòbèy. Djinèl rale zam, daprè enfòmasyon ki vin jwenn nou wi, sou menm nèg ankò Bakòp Feray. Paske gen yon moun la gen lè li ap fè abi sou moun nan epi nèg la di a monchè pa fè bagay konsa sa w tande a la di nèl fache di nèl rale zam humm se konsa enfòmasyon an vin jwenn mwen di nèl ban m di w yon bagay si te gen 100 moun ki pou ou nan mibalè li redwi a 50 li ka ekilibre paske pou travay ou te fè pa gen pèsonn k ap krache sou travay ou. E jiska prezan, e mwen ba ou benefis di dout, mwen kwè nan travay ou. Men, wè yon nèg nan lavi, lè w ap aji, ou te gen yon kot de popilarite ki a san pou san, lè w gade wè chak jou kot la ap redui, poze tèt ou kesyon, ou è le pwoblèm? Èske y a kèlke choz ki ne marche pa? E si gon bagay ki pa mache, travay sou li Dinel. E anpil moun la di tèt yo meyè solisyon, Se ta retire Dinel nan tèt bakòp la. Se konfye bakòp la ak yon lòt moun ki mwen brigan, yon moun ki m pa konnen, mwens enfòmasyon veyikile sou li, kòmkwa li pa nan bagay ki wong. Bon sa k ap pase la a mesye? Sa k ap pase la a? Antouka Dinel ou gen yon gwo pwen entèwogasyon dèyè w e gen anpil moun k ap poze tèt yo kesyon sou orijin ou, objektif batay la, sitou nan dènye moman sa yo, yo pale de yon veritab lyezon. Mwa je men sa ou kondisyonèl antre nou menm e sèten otorite a dan peyi la, sèten otorite nan depatman an. Hum! Dyamann Telemak, avoka, journaliste, est-ce qu'on peut dire que ce dernier a été rude coup? Non, il a été agressé physiquement par yon komisè polis nan Ench. E komisè sa a, bon, ou pral tande jounalis lan e avoka a k ap bay non komisè a. Men komisè a kwaze avèk misye e li kalifye misye de yon fo ougan. Nou konnen gen yon pakèt fo ougan nan plato a. Ebyen li di fo ougan sa yo nou gen lè konnen. E kòb moun ap manje a n pap peye sa. Yo te nan yon diskisyon kote ke komisè la li menm mete machin li kanpe nan yon pozisyon, li fèmen pasaj la e jounalis la ki trè prese li te mande komisè a silvouplè ba l fon ti pase. Lè komisè antre nan lojik sila li di ebyen komisè ou genlè pa konnen ak kiyès w ap pale. M pa konnen moun sa yo, sa w tande a la deblozay pete. 2 vit te desann vit. Gen youn ki moute, pa jounalis lan, li menm li sòti, ebyen l al fonse pòt jounalis la, l rale l, sa w tande a la, ebyen li bay jounalis la divès pataswèl. Men, nan resi ke Dyamann Telemak bay la, se kòm si l ta fè konprann ke komisè a pa fin twò konnen si se yon jounalis oubyen yon avoka. Men lè l rale badj li, kounye a misye rache kòdon. Badj la, la a gen anpil kesyon ki ap poze. Ann al tande resi Dyaman Telemaque la, epi rapid vit nou kapab vini avèk yon ti refleksyon. Mwen salye tout moun, non pa mwen se Mèt Dyaman Telemaque, mwen se avoka, mwen se jounalist. Mwen vle maten an apre. refleksyon, mwen kalm pou ke mwen pote eklersisman sou ensidan yè la, ki te pase nan zon Hinch. E sa ap servi de eksplikasyon a tout moun kap tante rele mwen pa ka jwenn mwen, moun ki ap voye mesaj mwen ke m poko repon yo paske mesaj yo anpil anpil sou telefon mwen la. E yè, li te... 5 è 50, 5 è 30, lòske mwen ta patisipe nan reyinyon, men kòm mwen te gen emisyon, e mwen te, se ton jounen d'aktivite liye pou mwen, mwen pat geta manje, mwen kite reyinyon an a 5 è 30, pou ke mwen antre la kame manje, pi mwen soti al nan emisyon an a 6 è. Lòske mwen antre la kame mwen fin manje mwen soti, mwen rive Boisverna, a la pwoksimite de Mixte, la Plenitude, gon car wash nan zòn nan la, lè mwen rive mwen wè yon defile, Moun k ap fete 18 me. Nan tèt defile a gen yon bakop polis. Apre sa gen yon yon cheval ki dekou moun sou li k ap fè cho. Gen yon ti moun yo te deye. Apre ti moun yo gen yon fanfa k ap jwe mizik. Apre fanfa a gen yon foul moun k ap danse. Apre foul moun nan gen yon delegasyon de veyikil. Lè mwen defile a mwen pake bo la ri an. mwen pou m kite defile an pase. Nan ke delegasyon de veyikil lan, gen yon machin ki vini kanpe devan. Lè tout machin yo fin pase, epi msye kanpe li bare, li obstruye pasaj mwen. Epi m klaksone li, mwen di sil vouplè banm pase paske mwen pral nan aktivite. Epi euh, msye pa okipe m. Mwen reklaksone ankò m mande l pase. Li di m, fo ougan sa yo, nou konsa nou frekan, bagay sa yo, nou pa janm pa prese. M di, misye ou pa konn de ki sa w ap pale. M sèlman mande ou yon ti pasaj pou m kapab de soti. Si ou vle, ban m fè yon ti pase silvouplè pou m kapab pale. E ke misye tonbe joure, li bagay. E pi, misye di m, frape machin mwen non. Frape machin nan, pou sa w pa frape machin mwen pou w pase. M di misye kisa machin ou gen avèk mwen pou m frape l, kisa ou menm pèsonèlman ou gen avèk mwen pou m ta rive frape machin ou e menm kantè w ta gen yon pwoblèm avèk mwen ou menm ta gen yon pwoblèm avèk ou. Èske sa sifi pou m frape machin ou? M di misye non. M di lesansyèl ban m sot ban m ale. Misye pa vle. Epi l kontinye ap joure, l ap di fo ougan, l ap vòlè kòb moun, l ap bagay. M di misye ban m di w, èske ou konn a kiyès w ap, èske ou konn de kisa w ap pale? M di fo ougan, ou wè fo ougan make nan fwon m brother? M di misye ban m ta di w nan kisa m fo ougan an rive. Nan ki sa map vole kob moun nan e men. E pwi, men map pale avek misye, m desann vit mwen, li desann vit pal tou. E se ensi ke lem fin di misye sa, misye desann machin nan. Li rale zam li. Mwen men mwen monte vit pa m. Lem se vini tou pre m nan, misye komanse frape zam ni nan. Nan vit machin mwen. Bow bow bow o pwen ke misye fisire vit machin nan e ke ju de pèk te vin sou lè li l konstate ke vit machin nan fisire efektivman. E ke lè misye ap frape vit machin nan avèk zam li ap frape bow bow m pa janm m pa m rete kalm m pa di anyen. Misye rale pòt machin nan l ouvri l e misye kòmanse tire kou sou mwen. Sa vle di w m ap fè nou kite frekan m ap fè nou kite frekan pa egzanp. Men mwen gen lenpresyon ke misye konprann ke l gen afè avèk yon fou ougan. Li pa konn ki yes ki avek li la. Mwen rale badj mwen. Mwen kenbe nan menm. Ki mwen kenbe kodon an. Mwen sap tire kousou mwen mwen kenbe kodon an. Ki genyen on badj avoka la dan la vek on badj de pres. Mwen si rale badj la nan. Rale kodon an. Kase kodon an nan. Msye lage lunet mwen atè, kraze, msye tire kou sou mwen, chire mayo ki te sou mwen, foto nou e ki an sikulasyon an se foto pa mwen li e vreman. Msye ap tire kou sou mwen, mwen kwaze bwa mwen apre, epi msye msye fini. Msye di mwen poko fini non sa wap fe. Epi li kou kou mwen si tire kou sou mwen. Epi lè msye ap tire kou tire kou sou mwen, e kou ni ala li.

Kontwole tansyon pou mwen, li dim, ou ka desann vin jwenn mwen oubyen m met antre nan machin nan pou m kontwole w. M di misye, m ap desann vin jwenn ou. Mwen desann, doktè antre m lakay li, epi bon, vwala kòman m te sove de jistès, m ta kapab di, pa de pèsonaj sa yo ki nan zòn bwa vèna. Men te gen yon pakèt lòt moun ki t ap asiste, men m te gen lenpresyon ke moun yo tèlman pè. Paske yo konnen ke Maryono se yon bouro, se yon tiyè. Yo pè, yo pa vle vin aproche misye. E yon lade yo ki te pran le risk te vin sove la vim se je nom sa. Malourezman ke m pa getan gade vizaj misye. Si m wè misye m pa menm konnen. Dok si lap tande ozo sa la, fè kontak avèk mwen. Map trè kontan rekonèt li paske map rekonesan avèl tou paske l te sove la vim. Avèk doktè sa ke mwen m te identifi paske l te pran swen mwen.

nan ka de vyolasyon dwa zume sa yo? Eske lap dwe, eske l dwe kontinye? Ki sa k mobil krim lan? Paske ni te espa entèvansyon moun sa yo, ma gen lè ap ekzekute m. Ki sa k te dèyè sa? M pa konnen. Eske ma gen lè te konnen ki an afe avèk mwen? Li konnen ki es? M pa konnen si li te konnen ki es avan. Men m sure lè m vin rale batch mwen m kenbe a, ma gen lè kase kòdon an, li chire mayo sou mwen tèlman lap banm kou. Mwen panse ke l wè kiyès. E m pale ak li, m di msye, sa k pase, sa w genyen menn? E ke sa pa t anpeche ke msye te fè chèf li. Li fè li, inik peche ke m fè, se sikile enbleman sou vwa piblik lan. E lòske msye vin obstriye pasaj mwen, m te sèlman mande l pou m pase. Sèlman sa. Sèlman sa. Afè a, mwen pote li a la konesans di gran piblik e a la konesans de zotorite kompetant. et aux organismes de défense des droits humains a yo menm d'assumer leurs responsabilités paske l pa pèmi a ki k se swa a ki k se swa pou ke ou bat yon sitwayen yon pezib sitwayen jan w vle nan lari an menm yon bandi pa gen dwa fè l vwa yon polisye Misyon li se pwoteje e sèvi. Jan m di l la, mwen jwenn soutyen anpil moun, mwen jwenn soutyen anpil otorite, polisyè e jidisyè, mwen jwenn soutyen anpil responsable d'organisme de défense des droits humains. An tou ka, le dosye sou son kou, m ap toujou kenbe nou enfòme. Mèsi bokou, nou pa mwen se mèt Djaman Télémaque.
Si m te nan plas ou Dyamann, m t ap di èske m zanmi yon moun ke komisè a pa renmen? Èske komisè a li menm li jouke yon kote? Epi nan kad emisyon politik mwen konn ap fè, mwen konn di laverite jan l ye a epi sa pa fè gwoup komisè a plezi epi yo rive sou mwen konsa paske li parèt yon ti jan difisil pou yon nèg ou se avoka ou se jounalis Epi pou yo bat ou pou fo ougan? Non. Poze tèt ou kesyon sa pito, frè m. Men, yo fè nou konnen komisè la, misye pa manje anyen frèt. Komisè sa a se nèg ki ka gade w, li ba w baton. Konprann? Paske se Ayiti, men, se Ayiti. Men peyi sa a mesye, kote l prale? Antouka, komisè a sanble gen lyen parantè ak yon seri de moun ke Djamann konn ap pale mal mwen menm se refleksyon pam sa e se refleksyon anpil moun nan plato a antouka se a deplore paske la polis pa sipoze gen modèl konpòteman sila e ankò plis se yon komisè mwen m konn rankontre yon sèten de polisye mesye nèg yo tèlman saj atè a wa di nèg sa yo se pa nan menm enstitisyon yo ye avèk yon seri de nèg ki bowòm non antouka ann pase nou prale nan paj entènasyonal la kote ke. Genyen yon ti pale anpil la e nou konnen gon dyèl la Iran Etazini bagay la poko fini antouka. Bon eske Iran ap vin nan mondyal sa bondje? Antouka Iran anvizaje yon prim de 43.5 milyon de livres sterling pou la tèt de Trump e Netanyahu, sètadi 50 milyon deuro anviron, pou sible Donald Trump. Quelle est cette histoire? Antouka, Donald Trump e Benjamin Netanyahu nan vizè Teheran, daprè kotidyen britanik The Telegraph, lendi 18 me. Ekoute byen, e parleman an pare pou vote yon lwa ki mande pou kapab elimine lokatè Mezon Blanch la epitou premye minis izrayelyen an. Tarif mizapri sa yo se 50 milyon ewo. Ebrahim Azizi, prezidan. Komisyon Sekirite Nasyonal ak Politik Etranjè nan Parleman an fè konnen ke kòmandan Centcom nan, Brad Cooper, li menm tou li ta dwe sible. 3 moun sa yo, yo wè yo kòm etan responsab lanmò Gid Siprèm nan, Ali Khamenei,